Tout moun pral avèk kèk moun. Si yon moun gen sa, ke ou vin pale avèk bòdè lan pou ou montre li. Paske mwen menm, yon sèl bagay ki enterese m se fè sinema, malgre jan bagay yo ap dewoule la. M pa nan klan, m ap di nou sa trè byen, m pa nan klan, e tout moun se zanmi m, m alèz avèk tout moun. Majorite moun ki sou YouTube lan la, yon jou ou lòt yo te mande m èd yo kanmenm, m te toujou ede yo kanmenm, m pa t janm fè egoyis avèk pèsòn, èske nou konprann? Men sa ka rive nou vin pa renmen m ankò pou yon rezon kèlkonk, nou ka toujou ap joure mwen m pap reponn. Men quand il s'agit de pitit mwen silvouplè mete w a lekar de sa. E m te avèti tout tan, m te di pa afiche foto timoun yo sou rezo a, poutèt sèl rezon sa sèlman. E pa paske m pa renmen yo non. E pa paske m pa gen lanmou pou yo non, paske se yon papa ke m ye, m sansib pou pitit mwen. An, lefèt ke nou wè m pa monte ap vin kriye, lefèt ke nou wè m pa monte avèk dlo nan je ap kriye, lefèt ke sa fè, sa vle di m pa sansib? Imajine yon moun k ap jwe sinema, entèprete de pèsonaj ki pou fè nou plezi. Se yon moun ki gen sansiblite, se yon moun ki imen. Donk, si m ka entèprete de pèsonaj pou fè nou konnen ki sa ki reyalite, ki sa k lavi an. Donk, mwen menm tou m se yon imen. M konn pa dòmi tou lè n ap afiche bagay sa yo, lè n ap di betiz anba foto ti Mimi. M konn pa dòmi. Se pa sèlman pitit pa m yo sèlman non. Men nou pran foto pitit Jenny kou lè n ap di betiz anba yo. Ok nou konn ekri nou di konsa osman bay pitit pitit jenny pou nou wè nou ekri menm bagay la sou foto lisa a tou ok nou ka di tout tenten ke nou vle nou ka atake moun jan nou vle men pa atake timoun lè sa nou merite ke nou pa gen konsyans bondye pap kanpe ansanm avèk nou tou èske nou konprann lè w pran timoun w atake l bondye pap kanpe ansanm avèk ou. M pa renmen pale e e pa Sarafina sèlman kap poste foto timoun yo ok tout moun patisipe nan melanj lan tout fanatik patisipe ladann paske moun sa postel lòt la antre anbal li postel youtubè yo konprann yap patajel se moun tout ki melanje ladann donk kesyon an se pa yon kesyon de mwen menm kap fè gè avèk yon lòt atis oubyen yon lòt atis kap fè gè ansanm avèk mwen kesyon an se yon kesyon de fanatik kap di betiz anba tèl pòs tèl moun fè epi fanatik sa yo reponn tèl lòt non epi bagay la vin gate eske nou konprann sam di nou an. Fòk nou konn tèt nou nou pap pale twò vit pou nou ka konprann. Tout zen sa nou wè kap fèt lan son zen fanatik ki kreye ok se fanatik ki kreye banm ban nou egzanp moun nan poste yon bagay anpè yon fanatik vini di konsa oh gad jan misye kanpe nan bagay la mpral konparel avèk tèl lòt moun ou antre anba paj oubyen feyton lòt moun fè vin travay pouli wal di betiz anba feyton an wap di oh si ton kanpe tèl jan si ton kanpe tèl jan Yon lòt moun lage yon foto ou pran foto pam wal lage nan papal la epi nap kriye se fanatik ap di betiz nan papagay la nou vin san respè nou vin rann sinema a san valè nou vin rann sinema a san valè nou vin fè atis yo fo ap fè tenten pou yo kapab gen views pou yo kapab gen like nou vin pran ki youtuber ap pale moun mal pou yo kapab gen views pou yo kapab gen like sak fè sa se fanatik ki fè sa se fanatik ki rantre nan di betiz anba pòs moun.

Eske nou konprann sa map di nou an? Men si nou mache nap fè zen an kontinye, nap di betiz anba pa pa pa wi pòs Fednaelle, nap di betiz anba pòs Christie, pòs Milova, pòs Anabelle, pòs e Widiana, nap di betiz anba pòs Christoo, se nòmal bagay la vin pwovoke zen pou l vin mennen nou kote ke nou ye an la. Kounye a nou vin sanse pap fè sinema ankò, nou ap fè zen. Lè yon atis chita al travay yon èv, nou pa gade èv la men nou pito gade zen ki kreye sou atis la. M pral ban nou egzanp, dènyèman la foto pibliye nan lari ke. Foto Widiana pibliye ke o wi Widiana te wè foto aprè tout youn bay mennaj an pou nou wè foto an pibliye l men si nou te konsantre nou sou travay atis la fè olye nou te konsantre nou sou zen olye nou te konsantre nou sou denigreman eske nou pa panse sinema ta rive pi lwen eske nou pa ta panse ke nou ta ede yon atis avanse plis nan vi li ta plis reflechi li ta reflechi pi byen li ta gen mwens strès nan vi l pou l viv. Tanke nou rete la, nap fè zen, nap pwovoke zen an, lè fedna e boston bagay, lè boston bagay nap pran nou pral nap di betiz, donk mwen m vin la pou m fon ti pale ansanm avèk nou, silteplè stop bagay sa yo, stop poste timoun, m pap pale pou timoun pam yo sèlman, map pale pou tout pitit atis an jeneral, paske se pa pitit pam yo sèlman ke yo poste, yo poste pitit yon pakèt lòt atis ankò, se sa fè gen anpil atis ki pa vle afiche foto pitit yo sou rezo a, se pou moun pa vin di tenten, pou pa vin di betiz anba yo. Bon e m pap pale anpil m pap pale anpil e map pale avèk tout moun an jeneral e se pa foto Ritz avèk Nistha sèlman ki fèm mal lè nou poste l ok paske nou konn wè lè gen yon bagay ki rive nan sosyete a m konn fè entèvansyon sou li gen de moun m pa rekonèt men bagay la rive sou mwen m oblije pale de li. Tankou sensè yo vin sensè kote moun yo te asasinen m te pale de yo vin sensè m toujou ap pale de bagay ki rive nan sosyete a paske m se yon atis gen de bagay ki dwe konsène m ok menm ke m pap fè politik men gen de bagay ki dwe konsène m gen de bagay kòmsi m dwe fè entèvansyon sou yo jodi a m vin fè ti pale sa ansanm avèk nou se paske nou rive twò lwen ansanm avèk sa ke n ap fè a. Nou vin pèdi dignité nou, nou vin fè ap pale ayisyen plis mal ke jan nou ye a. Lè map gade bagay frè Jim pa konn wè pil bagay sa yo an bal, men nou menm ayisyen nou fè bagay nou vire nan trivialite ok, nou vire nan trivialite, nou fè bagay la vin lèd, nou fèl vin sal ok, nou fè sinema a vin sal, nou fè kòmsi atis yo vin pa gen respè ankò paske nou menm nap pataje zen yo, nou menm ankò nap pran zen yo nap fè nap fè e e e nap fè polemik ansanm avèk yo. Se sa ki rann bagay la vin konsa. Se polemik sa ki vin kreye kounya ki fè chak moun ap vin fè klan paske moun sa twouve lèl fè klan pal la gen moun ki di betiz pou li, lòt la twouve ke gen moun ki vin di betiz pou li tou anpi vin fè bagay la vin rele vin vin nan eta sa ke rive an la. Mwen di nou sa, gen anpil travay ki te ka pi bèl ke jan nap gadel la la. Gen anpil zen ki te ka pa fèt, gen anpil klan ki te ka pa fèt. Paske m ap raple m epòk 2016, epòk 2017, lè zen an potko eklate a, tout moun te konn jwe a tout moun. M te konn nan pwojè MK, MK te konn nan pwojè m. E m te konn nan pwojè tout kategori moun ki genyen. Men apati de zen an, kounya la klan an vin kreye, epi anpil moun vin pa vle moun jwe avèk lòt moun, yo vin rann sinema restren. M garanti nou, si n ap kontinye konsa, l ap kraze. Jan ansyen jenerasyon an te kraze an, nou pral kraze konsa tou. N ap kraze, se pa paske kòm si nou pa fò non. Nou travay anpil, men se paske fò sa a vin rann nou fèb, paske nou kreye plis zen ke nou kreye travay. Ok. Lè n ap gade èv nou, lè n ap pran èv sa a sou dizan ankò, si n ap kontinye konsa, n ap kraze tout sa nou genyen nèt. E map di anpil respè e map salye tout moun ki pa nan zen, map salye MK e map salye anpil lòt pwodiktè ankò kap travay ki pa nan zen, map salye tout atis feminen, aktris avèk reyalizatè ki pa nan zen kap fè travay ki pozitif. Silteplè m pa vin pale avèk nou la pou nou konsyatize nou pou nou plis abòne avèk chanèl m paske m pa konn fè sa. Mwen vin pale avèk nou vin mande nou respè pou ti fi nou yo vin mande nou silvouplè pitye pran pitye ok pran pitye paske nou antanke papa sa fèm mal antanke papa sa fèm mal antanke papa kòmsi ki gen moun ki fè plis garyèl ki gen plis diskite avèk mwen ok antanke yon papa ki konn sa ki rele soufri pou ti moun ki konn sa yo rele kòman yon manman konn soufri pou ti moun m vin mande nou pitye nou ka fè zen an yon fraz.

E malgre fè sa a, se fanatik yo ki pa t siyen ak Dany e se fanatik yo ki pou di bon e ann pran plezi nou nan travay ke nou ap fè a olye ke n pran plezi nou ann antre nan vi prive moun yo paske chak moun ka gen vi prive yo, mwen pa dakò avèk vi prive moun nan men chak moun ka gen vi prive.

Map tou di sa paske se pitit Jenny yo avèk pitit pam yo ki vin plis afiche. Yo gen pou yo grandi, sa ka twomatize yo. Si nou di nou renmen Fednaelle, nou di nou renmen l, nou di nou renmen Jenny Queen, ok, nou di nou renmen tout lòt atis kap travay yo paske m konn wè nou antre anba dal vin ap kòmante. Sispann poste pitit yo. Ok, sispann di betiz anba foto pitit ou. Map di nou sa byen.